Oparavan, e lè w te konn achte? A. Latòti. M pa tande non. Nan zye Latòti Youri. Nan zye Youri Latòti an? Wi. E lè w te konn achte avan?
Wi. Ok, men kounya e nou konnen ke e
fèm nan fèmen kounya? Wi.
Donk èske, èske daprè ou menm e fèm nan k fèmen an èske sa deranje w, li gen efè l fè sou biznis lan? Wi.
Sa k fè sa? Pale avè nou bann plis detay. Paske m pa jwenn, m pa jwenn zye sa pou m vann. Se lòt vye ze m oblije pran, m ap pede pèdi nan ze yo, gen k bon gen k pa bon.
Kòman? Eksplike nou sa w ap di a byen.
Genyen pafwa lè m jwenn ze a, mwen jwenn, si m jwenn yon, m ka jwenn yon de katon pa bon ladan. Nan kè ze a? Wi.
Yo pouri. Gen defwa lè m pote yo ale, yo remèt mwen li, gen kote yo pa remèt mwen li.

Eksplike moun lòt machin yo ki ki ki avantaj ki genyen, kòman w konprann e ze yo ki la tòt yo, èske l nan avantaj ou menm, si l nan avantaj ou di yo poukisa ou menm. Paske gen de fwa li bon pou mwen lè m vin m gen ti benefis la mwen di yon bagay.
Sa e lè w achte kout youri an? Wi. Men kounya jodi a nou konnen se avèk. Se koz sitiyasyon peyi a ki ta lakoz fèm nan li menm li fèmen. Donk kisa w ap mande avèk Youri Latortue? M ap mande pou l ede nou.
Ede nou kòman? Eksplike. Adrese w a Youri Latortue la menm. Adrese w avèk Youri Latortue menm pou l ka reouvri fèm nan. Mande l kisa w bezwen pou fèm nan.

Pou leta ta ranje peyi a poul ta voye manje pou poul yo pou m te ka jwenn ze mwen vann paske si e pa ze sa m pa vann paske m gen 2 timoun sou kont mwen se mwen k moute yo se mwen k desann yo papa yo lage yo nan ri m ta bezwen pou m ta jwenn ti ze pou m te ka vann paske gen pafwa e kredi m pran ti ze a ti ze a ede m. Bon sa vle di konn al nan fèm youri latòti a ou yo bwè ozi ak redi. Wi apresa koum fin vann pote kòb la ale apresa yo reban mwen ankò. Talè. Eske sa wap di a son verite?
Wi. Ou ale ou mande ze ak redi epi lèw fin vann ou pote kòb la ale? Wi. Yo fè w konfyans?
Wi.
Men tankou lè w achte yon kès ze nan fèm youri latòti a sou konbyen jou ou konn vann li?
Gede pafwa le lendi m bouyi 3 plato, le madi m bouyi 4. Apre sa semèn nan m bouyi rès li m konn fè 4 jou avè yon kès ze. Ou konn fè 4 jou avè yon kès ze? Wi.
Men kote kalkil sa soti pou ou konnen le lendi ou bouyi 3, le madi pou ogmante l, ki sa k fè w ou vin konn epon sa pou fè l?
Paske m wè le lendi l pa twò vann cho men le madi li vann tankou talè a, tankou maten an m bouyi 3 plato edmi, mwen fin vann 3 plato edmi. Fò ou sa vle di ou gentan pa gen la ankò? Non. Ok. Ou di ke ou gen 2 timoun? Wi.
Se avèk e komès sa? Se Zea ki ede m.
Avè ou voye timoun yo lekòl? Wi. Ou nan fèm kay?
Wi.
Avè ou peye fèm kay la tou? Wi.
Ou pa gen mari? M genyen, men li pa nan travay. Semèn sa yo li pa nan travay.

pa fèm pat achte ze kredi sa se yon dam mwen fèmen kay la nan menl kounya lale l prete m 1000 dola ki fèm poum ka vann ti ze ayiti poum pa chita.
Donk kounya a ou menm ou vle ou vle mande youri latortue pou l fè yon jan pou l retounen ouvri fèm nan pou ou? Wi silvouplè.

Ou sot pale pou frèm nan. Kounya adeswa moun ki pral gade w yo si yo ta vle ede w. Si yo ta vle sipòte w. Adeswa sa yo.
Kounya m ta vle pou m genyen pou moun k ap ede m. Pou m ta jwenn yon moun ede m avè yo. Men m pa konnen jan m wè peyi a ye a. M pa konnen si gen mouvman pou moun nan ta ede m.
Gade sa diaspora ap mande diaspora. M ta renmen mande yon ti èd pou yo ta ede m peye lekòl pou timoun sa yo, kay. Depi pou 22 janvye m te gon kay ki te bout, m pot ko ka peye l. Se yon moun ki te ede yon moun pandan m tap pale avè l ki t nan ti kliyan zen m yo ki ale l fè m kado li fè m kado 2000 dola. Li di pou m met sou li pou m peye kay la. M renma mesye a.
Kote w abite? M abite Piblen.
Pi wo ka Sanyòl 24. Kote rès pizza yo? Sa w pral fè avè yo la? M ap kite yo pou demen maten.
Lè konsa w fè bon lavant la paske ou gentan fin vann li nan dizè yo la. M fin vann ze a paske m pat gen pen, m pat gen kòb pou m te achte pen. Ou pat gen kisa? M pat gen kòb pou m te achte pen. Ti pichita sa m pote l se pou moun m anfème kay la m pote l pou li. Humm ok.
Donk ou pat gen kòb maten an pou te achte pen? Wi, y ap mande m pen an, m gen manba, yo mete m met manba la.
Oh, a vle di pen an manba? Wi. Kounye a si w jwenn kòb.

Yon kout byen, yon kout mal. Yon kout byen, yon kout mal?
Wi. Etan donnen ke nou konnen lekòl la li menm li ouvri la, donk ki pa gen amelyorasyon?
Non. Kòman sa ye kòm jodi a premye jou lekòl? Wi. Ok. Alò ban nou plis detay non. Kòman, kòman ze a ye pou ou? Kòman ou achte? Kote ou achte? M achte ze a Petyonvil. Men lè ou te konn achte avan? Wi.